Mwen sakrifye m pou fanmi, fanmi m, fanmi m yo pa janm rekonèt sa Mwen sakrifye m pou zanmi. Bonjou tout moun, bonjou oubyen bonswa, sa pral depann de lè ou gad video sa. Se zanmi ou Biziking ki pote nouvo video sakrifis Shishi soti an la. Kòm dabitid nou pa fè yon analiz e kritik sou li. Nou pap pran pil tan, nap kòmanse kounya. Video sa se Coff Image ki fè video sa. Se youn nan konpayi ki gen anpil bèl imaj e mwen renmen konpayi sa tou men video a yon ti kras manke ekleraj. Sa se premye kritik negatif pou video a. Dezyèman, n ap pati pou leson moral video an. Si n ap gade nan video a, n aprann ke chak sa ke Shishi kwaze kòm obstak, li pran yo, epi l kontinye avanse. Se sa ke mwen vle fè n konnen, nou menm etanke jèn, lè n ap fè yon bagay ki pozitif, nou kwè nan nou menm, menm lè n ap jwenn echèk, n ap jwenn obstak nan wout nou, pa kanpe, fò nou kontinye avanse. E anplis, pa kite obstak la dèyè, n ap pran l, n ap avanse avè l, obstak la pa gen dwa twò lou pou nou. Si n ap gade, n ap wè ke Chichi pran yon premye obstak, li pran yon dezyèm, li pran yon twazyèm, epi l toujou avanse. Zanmi ap kritike l, sa ki vle fè n konnen tou. Lè w ap fè yon bagay ou kwè nan tèt ou, ou kwè nan sa w ap fè a, menm lè moun ap kritike w, pa chanje. Si n ap gade nan tèks la tou, Shi di konsa ke malgre sa l pap chanje paske sa l ap fè a l konnen l bon, l pozitif, kidonk li pap chanje. Se sa tou mwen menm etanke jèn parèy nou m vle fè n konnen, lè w ap fè yon bagay ki pozitif, menm lè w jwenn kritik sou li, Ou jwenn moun k ap kritike w, k ap pale w mal sou li, ou dwe rete pozitif paske ou kwè nan sa w fè a. Dabò ou dwe kwè nan tèt ou. Sa se youn nan leson moral ke Shishi vle fè pase. Gen moun k ap di se se ak Wendyy Shishi ap pale. M p ap antre nan lojik sa paske videyo a pa pale de Wendyy menm menm menm menm menm menm e ni tèks la pa pale de Wendyy ditou. Paske m pa menm wè yon gason nan videyo a m te ka di bon petèt misye ap jwe wòl Wendy a e a misye ap pale non. Nan storybòd videyo a pa gen sa ditou. Yo di mwen di, yo di mwen fè, bagay yo pa konfime. E sa ke mwen pa renmen nan videyo a ankò, se lè videyo a fini, nan menm espas Shishi t ap pran kritik yo, li t ap ranmase bagay yo atè a, ok, m dakò li brile yo, Epi l kontinye avanse. Li rive nan wout, li kanpe, l apiye sou yon pyebwa, l ap panse avèk sa k sou. M pa konnen, l ap panse. Men mwen menm, m pa t ap fè l ap panse nan menm espas la. M t ap fè l kite espas la, l al panse lòt kote, oudimwens, nèg ki montre w li prale, li pa kanpe menm. Paske, obstak yo pa dwe ni afebli w ni fè w kanpe nan wout. Se tout sa n te pote pou ou jodi a sou videyo Shishi fèk soti an la ki se Sikatris ki se yon bèl videyo, ki se yon bèl atis tou ke m renmen anpil. Si w renmen video sa pataje l, si w renmen travay map fè a tou mwen menm banm yon like epi tou abòne avèk chanèl la mèsi tout moun si w vle m fè yon lòt video sou yon lòt video atis ke w renmen ekrim sa nan yon kòmantè map fè video a pou ou wap jwenn li 2 jou aprè mèsi tout moun babay.